Bonjou bonswa tout moun e byenvini yon lòt fwa sou Leonard. Jodi a nou pral pale d'un sijè ki ekstrèmman enteresan, kijan w ka transfòme konesans ou, ekspertiz ou tankou yon sous de revni. Tout moun bezwen jenere lajan, tout moun bezwen gen yon yon antre darjan ekstra, tout moun bezwen fè kòb. Men sepandan yon bagay ki senp kòm bonjò ke jodi a menm ou gen dwa mete an pratik pou kòmanse jenere revni ekstra sa ke w ap chèche a ou sinon lajan sa ke w bezwen an. Si w se yon moun ki o chomaj, travay sa ke w bezwen an ke w pa ka jwenn nan ou menm ou ka kreye l. Ou pa rann ou kont ke ou gon bagay la anba men ou ke w ka monetize, men w pa janm fè l, ki se konesans ou. E wi, gras ansanm avèk konesans ou, ou gen dwa transfòme tout sa w konnen yo an yon sèvis osinon an yon pwodui, gras ansanm avèk platfòm dijital yo ou vann yo epi ou jenere revni. Donk, lè n ap pale de biznis dijital, Lè nap pale de biznis dijital, a kisa ou toujou asosye? Depi nap pale de biznis dijital nou toujou asosye swa a dropshipping, a e-commerce, avèk crypto monè osinon afilyasyon. Poukisa? Paske yo trè koni, gen anpil moun nan kominote nou an kap pratike yo, donk nou panse se sèlman sa ki genyen nan platfòm dijital yo osinon ou enfliyansè tou. Sepandan gen yon lòt endistri ki nan mond dijital la ke w ka fè lajan ansanm avèk li ki se endistri de la konesans e di sèvis. Kisa sa vle di? Kisa sa vle di? Sa vle di itilize platfòm dijital yo pou vann yon sèvis, pou vann yon konesans, pou vann talan ke w genyen. S on endistri ke anpil moun nan peyi etranje ap itilize pou yo fè kòb e gen anpil moun ki pa bezwen gen ankenn lokal fizik pou yo fè biznis lan, yo jis itilize platfòm dijital yo. E yon biznis dijital gen otan denpòtans ke yon biznis fizik. Li gen otan denpòtans e li jenere. dè revni ekstwòdinè, paske kisa nou toujou panse, nou toujou panse ke biznis fizik se li ki jenere revni, epoutan biznis dijital tou jenere anpil revni. Alò, youn nan bagay ke mwen renmen fè, mwen renmen pran egzanp ansanm avèk moun, de fason pou ka rann ou kont kisa m ap di an la. Kisa m ap di la? Jodi a m ap pran 3 egzanp tradisyonèl ansanm avèk ou de metye tradisyonèl avèk 3 lòt ki pa tradisyonèl. Poukisa m pran metye tradisyonèl yo se paske jeneralman nou menm an Ayiti, nou menm Ayisyen sitou, nou renmen etidye metye tradisyonèl. Bon, mwen menm mwen p ap retire tèt mwen tou paske mwen menm tou m aprann yon metye tradisyonèl. Donk. Mwen vle montre w ke metye sa yo tou, ou ka itilize platfòm dijital yo pou fè lajan ansanm avèk yo. Si w s on pwofesyonèl osinon ou s on etidyan, ou chaje avèk konesans. Depi w te chita sou ban lekòl la pou w t aprann on bagay, ou chaje avèk konesans. E si w s on pwofesyonèl, ou gentan gen eksperyans nan domèn ou an, non sèlman ou gen konesans, ou gen eksperyans. Donk, eksperyans sa yo, ou ka transfòme yo an yon pwodui osinon yon sèvis dijital pou w jenere revni ekstra ousinon pou w fè l tounen pwòp biznis ou. Se li menm ki ap ba w revni prensipal ou. Ban m pran yon egzanp ansanm avèk ou. An n pran yon avoka. Jeneralman depi n depi nou wè avoka ki sa nou wè nou wè yon moun ki al pledwaye donk nou panse ke se sèlman ale nan al defann kliyan sèlman ou ka fè lajan non banm uti banm montre w kijan yon avo yon avoka ka itilize platfòm dijital yo pou l jenere lajan ofri konsiltasyon e fòmasyon pou kolèg parèy li yo imajine w si w gen eksperyans ke lòt jèn ti avoka ap gen, ki ap vini yo pa genyen, kisa w pral fè? W ap transfòme eksperyans sa yo an yon fòmasyon. W ap transfòme eksperyans sa yo tankou yon konsiltasyon. Epi lòt ti jèn k ap vini yo menm, yo gen dwa kontakte w, yo pran sesyon de konsiltasyon ansanm avèk ou, ou sinon yo pran yon sesyon, yo pran yon fòmasyon nan men w. E avantaj ki genyen lè w fè l sou platfòm dijital yo, ou pa limite pa yon espas jeyografik. Sètadi yon moun nan gen dwa pap viv nan menm peyi ansanm avèk ou osinon nan menm rejyon ansanm avèk ou, men sa pa limite w poutèt sa. Li gen dwa pran fòmasyon an liy. Se sa platfòm dijital yo ofri. Ou pa limite jeyografikman. Tankou ou te gen dwa panse ou ka fè fòmasyon an sèlman nan yon, ann pran pa egzanp yon moun ki ap viv Ozetazini. On moun kap viv ozetazini gen dwa fè fòmasyon pou on jèn an Ayiti. Yon moun kap viv Lafrans gen dwa fè fòmasyon pou moun kap viv ozetazini e ensi de swit. Donk moun sa pa limite jeyografikman. Konsa tou ou gen dwa ofri de konsiltasyon legal a travè de platfòm dijital yo. Sa vle di ou pa oblije gen on kabinè pou kliyan an vin jwenn ou dirèkteman. Kliyan an gen dwa pran sesyon ansanm avèk ou dirèkteman atravè 2 platfòm dijital yo, atravè yon sit wèb ke w genyen osinon nenpòt ki lòt platfòm ke w ka itilize pou monetize sa w ap vann lan. Men, yon avoka, li chaje konesans, se pa sèlman konesans an dwa yo ke l genyen. Ann pran yon avoka se yon moun ki konn fè diskou, se moun ki genyen Yo gen kapasite pou yo pale an piblik. Paske depi ou pral defann kliyan, fòk ou ka defann moun nan, fòk ou ka pale an piblik, fòk ou pa timid. Donk sèlman sa ke yo genyen an yo ka monetize l tou. Yo fè fòmasyon oratwa pou moun ki vle pran pawòl an piblik ki pa konn kijan pou yo fè sa. Donk ou menm antan ke avoka, ou gen dwa ofri fòmasyon oratwa. Alò wè, li pa gen okenn rapò ansanm avèk metye w lan, men sepandan se yon konesans, yon eksperyans ke w genyen ou tra, ou ka transfòme antan ke yon pwodui osinon yon sèvis. Lòt bagay ke w ka. Lòt bagay ke w ka fè ankò se fè fòmasyon pou etidyan. E nan ka sa mwen pran yon egzanp patikilye ansanm avèk ou ki se Juriksio. Mwen mete paj Instagram ni an la, ou ka al gade aprè. Ki sa Juriksio ap fè? Li fè yon ekòl an liy kote li montre moun de seri de metodoloji an dwa, li ofri fich de revizyon, de seri de. Egzamen ke timoun yo pral fè l deja konnen yo pral jwenn difikilte, li gentan prepare yo ansanm avèk timoun yo. Ou imajine w konbyen timoun ki pral nan fakilte dwa ki gen anpil difikilte ou menm si w son avoka ki briyan ou chaje ak konesans, ou gen dwa fè fòmasyon pou etidyan sa yo. E san ke w pa bezwen gen ankenn lekòl fizik, ou sèlman bezwen itilize yon platfòm dijital. Nan ka sa, Juriksyon li menm li itilize Instagram ansanm avèk sit wèb li. Jis al gade w ap wè. Ann pran yon dezyèm egzanp ki se Archive. Ann pran yon dezyèm egzanp ki se architèk. Jeneralman depi nou pale de architèk, se son moun ki al travay nan firm de konstriksyon ou sinon si lap travay de manyè otonòm, nou toujou asosye metye sa tankou son bagay ki ka fèt dirèkteman sètadi prezansyèlman. E poutan, son metye tou ke w ka monetize l tou gras ansanm avèk platfòm dijital yo. E mwen pwan egzanp ansanm avèk ou ki se Renovato Espacio ki itilize platfòm dijital yo, Andrea ki se pwopriyetè lan itilize platfòm dijital yo pou li monetize yon konesans ke l genyen. Donk konesans sa ke l genyen an li ofri sèvis ansanm avèk li. Non sèlman l ofri sèvis li antanke architèk, men l ofri de seri de e-book, li ofri fòmasyon, san ke li pa bezwen gen yon kabinè li menm. Kabinè a virtyèl. Li itilize platfòm dijital yo pou fè moun konnen l. E avantaj platfòm dijital yo genyen se ke ou gon kantite moun ki ka konnen w. E jan m te di l deja, ou pa limite jeyografikman. Fè yon ti rechèch pou wè, gade. Yon lòt egzanp m ap ba ou ankò, monte sou Upwork, monte sou Upwork, chèche Architecture, gade, plus de 7400 djòb an liy. E w ap wè ke premye djòb ke w wè a, se yon moun, se bezwen yo bezwen des architectes pou ekri pou yo. Sètadi, antanke achitèk, ou gen yon konesans nan domèn nan ke w ka monetize pa nenpòt ki fason. Kòmanse sou ekri yon blòg, fè fòmasyon, ofri sèvis ou sou platfòm dijital yo ousinon vin yon freelancer, ou gen dwa fè nenpòt ki sa w vle a. Ou pa limite jeyografikman e si pa egzanp nan ka Upwork la w pa pale angle, ok! Se fransè w pale, vize manche fransè a. Se kreyòl ou pale, chèche moun ki an ee ayisyen, pe enpòt kote l ye nan mond lan ki ka bezwen konesans sa w genyen an. E avantaj nou genyen, ayisyen se pa sèlman an Ayiti yo ye. Chaje ayisyen sou tout kote nan mond lan. Ou gen dwa an Ayiti epi w ap fè fòmasyon pou dòt ayisyen ki Repiblik Dominikèn ou sinon ki Etazini. Jis valorize konesans ke w genyen an e toujou mete w update tou. De fason pou w toujou konnen kisa ki genyen de nouvo nan domèn ekspètiz ou a. De fason pou w ka fòme moun yo ankò pi byen. Ban m pou m twazyèm metye ansanm avèk ou ki se enfimye. Jeneralman, ou panse enfimye a se sèlman ale lopital, al e al pran swen malad yo. Men se pa sèlman sa ou ka fè. Ban m ba w egzanp Emily. Emily itilize yon platfòm dijital pou l vann nòt biyoloji l yo. Alò ou menm, yon etidyan enfi nan nan enfimye, osinon yon enfimye ki gentan gradye deja, osinon yon doktè, nan nenpòt ki branch la. An ou chaje nòt biyoloji la ou redire kra men ou pa vann yo? E sa wi Emili ap fè li menm. Apa la a, 9 paj sou sistèm andokrinyen, 3 dola 56. 3 euro 56 dije. E si w ap gade, e boutik Emili an, li vann plis pase 31 mil pwodui. Alò fè 31 mil 657 pa 3 pwen 56 pou wè. Alò la ou menm ou chaje kaye biyoloji k ap gate anba kabann ou, ou sinon k ap chire. Ou pa fè kòb ansanm avèk li. Ou pa transfòme l an yon pwodui dijital. Ou pa ofri sèvis sa ki kones an ou chita pandan setan, katran, senkan ap etidye biyoloji, ap etidye e tout bagay sa yo, ou pa monetize l. Konbyen lòt etidyan menm jan ansanm avèk ou ki bezwen nòt sa yo? Konbyen lòt etidyan k ap vini k bezwen etidyan e ki bezwen nòt sa yo? Konbyen lòt pwofesyonèl parèy ou ki gendwa bezwen nòt sa yo? Kidonk pa gen anyen ke w konn fè ou pa ka monetize. Ann ale kounye a pou de seri de bagay, de seri de metye ki pa tradisyonèl. Ann pran pa egzanp, m ap ba w egzanp Miss Excel. Miss Excel, ou mèt chèche l sou entènèt la, manmzèl sou tout platfòm yo w ap wè manmzèl sou tout entènèt la, l pran entènèt la pou li, 90 mil ewo pa jou. Kisa lap montre moun fè? Excel! Konbyen moun nan mond lan ki bezwen konn kijan pou yo manipile Excel men yo pa konnen? Alò ou menm ou gen yon konesans nan nenpòt ki domèn enfòmatik la ou menm tou ka monetizel. Sa se pa yon bagay tradisyonèl ke li ye, se pa yon metye tradisyonèl ke li ye men poutan Li rive monetize l e kounya l ap fè plis de 90 mil ewo pa jou! Libète finansye nèt al kole. M pran 2 lòt egzanp ansanm avèk ou avèk Instagram. 2 moun sa yo ke mwen mete la, w ap wè premye a ki se Redacciones Creativas, ki se Rodrigo Santana ki fè l, sesyon Rodrigo Santana yo plis de 185 dola ameriken. M konn sa paske mwen te chèche pran yon sesyon ansanm avèk li. 185 dola ameriken. Kisa l montre w fè? Kijan pou w grandi sou Instagram de manyè òganik? Kòmsi ou menm tou, si w gen yon konesans sou Instagram osinon sou nenpòt ki lòt platfòm dijital, ou gen dwa monetize l. Ou gen dwa fè lajan ansanm avèk sa. Dezyèm egzanp m ap pran ansanm avèk ou ki se Dayana, yon fransèz e yon matinikèz m kwè, e fòmasyon l lan koute 997 ewo. Ki sa l montre moun fè? Ki jan pou konvèti followers Instagram ou yo an kliyan? Ki jan pou atire kliyan atravè Instagram? 997 euro pou fòmasyon l yo. Se de seri de moun ki chita y aprann yon bagay epi yo monetize l. La a pa gen okenn metye tradisyonèl chita sou ban lekòl pandan 4, 5 an. M pa gen okenn pwoblèm a moun ki fè yo paske mwen menm tou m fè l. M pa gen okenn pwoblèm avèk moun ki fè sa, mwen menm tou m fè l. Men ou menm, Nenpòt ki konesans ke w gen la, osinon w di w bay tèt ou de twa mwa pou fòme tèt ou nan yon domèn ke w panse moun bezwen e pou monetize l apre. Moun sa yo, kisa yo fè? Y aprann fonksyònman algorit Instagram nan, yo chita yo aprann li, yo mete l an aplikasyon, li ba yo rezilta, yo monetize l. Ou ka fè de menm. E sèlman, ou pa oblije vize Instagram sèlman, chaje lòt platfòm. Ou gen dwa pran TikTok, ou gen dwa pran Facebook, ou gen dwa pran nenpòt ki lòt. Konbyen moun nan mond lan ki bezwen konn kijan pou yo grandi platfòm yo, kijan pou yo grandi rezo sosyo yo, kijan pou yo atire kliyan atravè de rezo sosyo yo? Yon twazyèm egzanp se grafik design. E mwen wè gen anpil jèn ayisyen ki fè jan de bagay sa yo, men sepandan nou mal striktire ide biznis lan. Anpil nan nou, nou ofri sèvis lan epi nap tann, men sepandan nou pa gen, nou pa striktire sèvis lan byen. Banm ba w egzanp ki se Osocial Boutique ki ap ofri pòs e avèk story, ki se retire de templates ki deja fèt epi ou menm ou achte l, pou itilize sou rezo sosyo yo. 5 dola 84, 5 euro 84, pli de 19 mil vant. Pandan ke ou menm ou chita wap tann kilè pou yon kliyan vin jwenn ou, li menm li gentan fè yon package, li fè yon pake predefini li vann kliyan yo. Sètadi li pa fè lajan sou chak grenn dizay, men non li gentan fè yon package epil vann li. Èske w pa, èske m di w pa ofri sèvis? Ou ka ofri sèvis. Men sepandan e pa sèlman sa k genyen. Ou pa oblije striktire biznis lan sou sèlman sèvis. Chaje lòt bagay ke w ka fè. M vle pran egzanp sa a spesyalman pou de seri de jèn an Ayiti ke m wè, antoulèka mwen menm atravè de platfòm rezo sosyo m yo, mwen rann mwen kont ke sou Instagram pa egzanp gen anpil jèn k ap swiv mwen ki nan domèn sa a, domèn graphic design lan. Gen yon lòt modèl biznis ki pa baze sou sèlman sèvis, men sèlman vann yon pwodui. Ki eksperyans mwen menm mwen genyen nan domèn sa? Mwen menm mwen kòmanse nan biznis dijital e an 2020. Men mwen kòmanse monetize konesans mwen nan matematik depi an 2019. An 2019, mwen pral ede kèk Ayisyen ki te vle antre nan fakilte nan fakilte piblik epi yo te bezwen fòmasyon sou matematik avèk fizik konseptyèl. Kòm mwen menm mwen te antre nan fakilte a deja, m konn kijan egzamen yo ye, mwen konnen ki mwen konnen nan matematik ak fizik, m ede yo Epi mwen ba yo kou a yo peye m an retou. Lè m gade yo ke m wè y al nan egzamen yo pase m di bon ebyen m ka fè yon biznis a sa. Kisa m pral fè kounye a? M pral ale chèche yon plas an 2020, nan debi 2020, nan fen 2019 debi 2020, m pral antre sou yon platfòm dijital epi m ap ofri sèvis mwen antan ke pwofesè an matematik e fizik konseptyèl. Premye kliyan ke m ap jwenn sou platfòm sa, m ap fè 3 zan ansanm avèk li. Sètadi m kòmanse ba l kou depi nan segond jiska filo, lè l ap fini an filo m gentan fin wè pwogram nan avan menm pwofesè matematik li a fin wè pwogram nan. E m pral vin rann mwen kont toutolon de pwosesis la, gen yon lòt mache nan domèn matematik avèk fizik la ki pi rantab toujou. Men sepandan, mwen rann mwen kont tou, toutotan m ap aprann, toutotan m ap grandi, mwen fè yon pakèt, yon pil a yon pakèt erè. Premye bagay lan se ke mwen pa t gen yon fòmasyon sou biznis, donk m pa t striktire sèvis la tankou s on biznis vre. Dezyèmman, mwen pa t sible yon kliyan an patikilye, kòmsi mwen konn matematik m pral vann kou matematik. Ou di non m pral vann e sèvis e antanke pwofesè, men mwen pa t gen yon nich spesifik. M pa t byen striktire sa m ta pral fè a paske mwen menm mwen t annik panse s annik kòm mwen konnen nan matematik, bon m pral vann sèvis la. M te gen yon movèz konpreyansyon de mach la, m te gen yon move konpreyansyon de biznis paske jiska prezan tout biznis ke m te fè se te biznis fizik ke yo te ye, m potko janm antre nan afè platfòm dijital. Se an 2020 m pral kòmanse fòme tèt mwen, ki fè ke mwen pral chanje karyè epi m pral di bon, kòm se biznis k enterese m, banm aprann li m fini. E m pral rann mwen kont ke gon pakèt erè ke m te fè, tankou m pa striktire sa m ta pral vann nan, m pa t konprann kiyès ki pral achte nan men m epi m te gon m pa t konprann sa k rele niche market, m pa t konprann sa k rele fon envestigasyon k mache, m pa t konprann anyen nan anyen. Ni tou, m pa t konnen ki platfòm ki te pi bon parapò ansanm avèk yon lòt pou mwen te ofri sèvis sa. E ofiramezi ke m ap grandi, ofiramezi ke m ap aprann, m di se nòmal pou gen anpil erè ke m te fè paske mwen pa t konnen. Donk, kisa ou menm ke ou menm ou ka fè jodi an e antan ke ayisyen pe enpòt kote w ye a. M rann mwen kont ke pa gen anpil ayisyen ki pran platfòm dijital yo vrèman pou yo monetize konesans yo. Mwen rann mwen kont ke gen anpil moun ki antre nan mond kripto, afilyasyon, e-commerce, ki antre nan jan de domèn sa yo e m byen kontan pou yo, men sepandan mwen rann mwen kont ke gen de seri de pwofesyonèl ki gen yon pakèt konesans nan men yo, paske jeneralman Ayisyen ki fòme, y al fòme vre, se moun ki konnen nan domèn yo an, epoutan, moun sa yo, yo konn ap soufri poutèt yo gen yon salè medyòk, ou sinon yo pa ka jwenn travay. Epoutan, rezo sosyo yo la, yo gen aksè ansanm avèk entènèt, yo gen yon telefòn nan men yo, men yo pa pran rezo sosyo yo pou yo, yo pa pran lòt platfòm dijital yo. Paske lè m ap pale de platfòm dijital, m pa sèlman ap pale de rezo sosyo. Rezo sosyo se youn nan platfòm dijital yo, men se pa sèlman li menm ki gen yo. Si w menm ou son Ayisyen ki nan nenpòt ki peyi etranje a, ou pa gen okenn ekskiz. Petèt ke w gen dwa di w pa konn kijan pou w kòmanse, ou pa gen fòmasyon. Ou ka fòme tèt ou. Ou gen aksè ansanm avèk tout mwayen de pèyman yo, ou gen entènèt, ou gen telefòn, ou gen kouran. Ou gentan gen tout mwayen nan men w pou kòmanse monetize konesans ou. Petèt moun ki an Ayiti gendwa gen plis difikilte akoz de nou deja konnen pwoblèm kouran ki gen nan peyi a, men sepandan ou ka fè yon efò. Poukisa m di w ka fè yon efò? Paske chaje jèn ann Ayiti ki mwen konnen pèsonèlman ki nan mond biznis dijital la. Yo fè yon efò. Ki sa k pase? Yo fè yon envestisman nan tèt yo. De fason pou demen si Dye ve, pou yo jwenn yon libète finansye, de fason pou yo pa nan pwoblèm ke yo ye aktyèlman la. E genyen tou mwen konnen ki vwayaje apre. Donk, nou ka pran platfòm dijital yo gras ansanm avèk konesans ke nou gen. E yon pwofesyonèl, yon etidyan mwen estime ke nou gen ase konesans pou nou monetize. Kounya se konn kijan e pou kòmanse, se konn kisa pou fè. Kisa w ka kòmanse fè jodi a menm, apre w fin gade videyo sa? Premye sa w ka fè se fè yon envantè ki konesans ou genyen. Ki tout konesans ke w genyen? Answit fè yon envestigasyon sou konesans sa osinon pwofesyon sa pou w gade kijan w ka fè lajan ansanm avèk konesans sa ke w genyen. Apre sa w ka fè se fè yon analiz FODA de fason pou idantifye fòs ou, feblès ou, opòtinite ki genyen e menas ki genyen. Donk ou ka toujou itilize FODA sa ke mwen mete a e gade ki talan, ki konpetans ke w genyen E kijan ou menm ou ka jodi a menm kòmanse fè lajan ansanm avèk. E mwen menm kijan mwen ka ede ou? Mwen m ka ede w nan yon fòmasyon ke mwen menm map ofri le 8 e le 9 avril. Fòmasyon sa ki son sòt de atelye an liy map montre w kijan ou ka monetize konesans ou. Premyèman m ap ede w defini valè ou, answit m ap montre w ki modèl biznis ki genyen an liy ke ou menm antanke pwofesyonèl e etidyan ou ka anplwaye. M ap ede w striktire sa w pral fè a, paske gon bagay ki se jis fè l pou fè l, gon lòt tou se fè yon biznis. Yon biznis se pa sèlman vann yon jou de jou, yon biznis se vann de manyè regilye e genyen yon. rantabilite nan sa w ap fè a. Answit, youn nan bagay ki pi enpòtan se ke san kliyan il n'y a pas de business. M ap montre w metodoloji ki genyen pou atire de seri de pwospè pou sèvis ansanm avèk pwodwi dijital ke w ka vann yo. Men anpil fwa tou, se kijan pou striktire sèvis avèk pwodui sa yo? Ki pwodui mwen ka vann? Kijan m ka transfòme konesans yo an pwodui dijital? M ap montre w tout sa nan fòmasyon. Fòmasyon an ap fèt pandan 2 jou, le 8 e le 9 avril, an liy. Men si w pa ka patisipe an liy ansanm avèk nou, w ap gen aksè avèk redifizyon an. Answit, m ap ofri w yon e-book ki gen 120 ide antrepriz an liy pou etidyan e pwofesyonèl, yon fason pou ou menm pou w ka kòmanse eksplore ki sa w ka fè. M ap ofri w yon e-book tou sou zouti dijital ki endispansab Pou ou menm antanke pwofesyonèl, gen outi dijital ki gratwi genyen ki peyan. Byen sur lè m pral montre w structure biznis lan map montre w ki outi ke w ka anplwaye e sitou lè w fèk kòmanse kijan w ka diminye sou kou de sou envestisman sètadi sou kou inisyal la. E answit moun ki pran vèsyon premium yo ap gen aksè ansanm avèk yon mini fòmasyon sou kijan pou fè pwospeksyon par email. E ankò plis toujou, yon moun ki pran vèsyon Premium, w ap gen akonpanyeman pandan 3 semèn. Sètadi, n ap fè rankont ankò 3 lòt fwa de fason pou mwen ede w striktire sa w pral fè a e ede w fè yon plan daksyon pou pase de lide a la konkretizasyon. Si w enterese, Kòmanse enskri depi kounya menm paske plas yo limite. Mèsi, a la pwochèn!